Je di m Louko Desir, je ne me sens pas en sécurité. M senatè e an fon ti entèvyou, li di m a Louko, se mwen k ap pale avè w. Il ne se sent pas en sécurité. M di sa k pase senatè Gaëtan Delva? Li di m pou vòt la menm pou eleksyon senatè Lambert a. Prezidan Jovenel Moïse rele l nan telefòn pou l te sipòte Senatè Lambert ke l pa t vle paske li gen de diferan avèk Prezidan Jovenel Moïse ki pa regle. Li di m ou sonje nan emisyon Maten Deba m te vin la m te di ke li nan opozisyon e l te twouve ke jodi a kòman l ta pral kapab rete nan lojik pou l ap Sipòte yon lòt kandida ki se Denis Cadeau pou le prezidan Jovenel Moïse ki pa pran yo pou anyen. Denis Cadeau ki depatman? Nip.
E l te di prezidan an pa gen bagay konsa, pa gen sa pyès. Li di m prezidan rele l ankò. Li di prezidan negatif. Li pa bay garanti. Epi vòt la pase jan l pase a. E prezidan voye ti Garcia Delva dezòmè li anfas li. Pawòl sa a son pawòl verite.
Anfas.
Mwen tranble lè senatè Garcia Delva m'a konfye tou sa o telefòn se maten madam mesye. Prezidan Jovenel Moïse di l ke l anfas li.
Di Senatè Gaston Lèl fè son m ka di bagay sa w nan radi m louko dezi se mwen k ap pale avè w nan telefòn donk se maten deba ke m rele li voye plizyè voice tou di m voice yo e bagay prive bagay pa m pèsonèl e il a donk lentansyon datake an jistis ou di mwens de pòte plent an jistis.

Bon m asèpte se vre e m gen enterè pou m asèpte se vre paske vi m te kab di w e pase m avèk Gracia. M ap raple yon prezidan se pa yon bagay jan m wè moun ap ranse ak prezidan moun pa ranse ak prezidan lòske yon prezidan pale e si se ta vre piske m dwe fè konfyans ak Gracia President la repiblik president la repiblik relo yi dou sa louko problem ou apen komanse.
M ba l pi lwen pèmaten nan tout. Mwen di senatè Gracia Delva ou pa pè moun ki anfas pouvwa anfas Jovenel Moïse yo kòm prezidan de la repiblik pou yo di Se paske w okouran ke Prezidan Jovenel Moïse konn touye moun, konn atake moun, konn egzekite moun ki fè ke jodi a w pran pozisyon, ou rele anmwe, ou mete tout moun okouran ke Prezidan Jovenel Moïse di ke ou anfas li, ou pè pou l pa touye w oubyen pou l pa fè touye w, èske w pa pè pou moun di sa? Le Senateur Garcelle Delva a ayè me dire. I don't care de sa moun ap panse, de sa moun pral di. Dayè, li pa konnen yo konn fèt, li pa pral opine sou sa moun ap di, sou sa moun pral di pou montre ou menm Antenatoni. E ke li detèmine jodi a. Enben Gracia pa ka jwe bal ankò non. Bon. Eh, ah, kote. A problem.
Non men kote. Mesye, kote. Madan mesye nap nap pale de gwo bagay ici, nap nap pran kom si map son president de la republique ki di ou li an fas. Fas ou. Ou an sa nou yon president?
On president de la republique, se li menm ki responsable vi nou tout la a wi. Oui, oui. Bon, ou ka toujou di, Donk li gen dè zèle, li gen dè zèle di pouvwa, dè moun ki ka sèlman pou fè l plezi paske yo tande prezidan di sa, epi yo atake kras ya. Vwala! Koute, yon prezidan de la repiblik, m ap repete l. Se grav wi, se grav pou an tande la. Bon, kounye a ou ka toujou konsidere
espri vizib e envizib. Bon, chak moun ka konsidere afè pa yo. Men m ap pale de yon afè de prezidan de la repiblik. Si l di w sa.

Ou wè, fas a fas ak yon prezidan de la repiblik, ou gen dwa pa kontan ak yon bagay, ou byen li pa kontan ak yon bagay. Men si li rive jiske la, yon prezidan de la repiblik, ki zan moun pa konprann sa? Mentnan nan dosye Garca nan sa n t ap pale talè a, si bagay la rive la, Garca Delva gen dwa pa kapab fè, fè, fè, fè, fè, fè volte fas la. Ok, nan lojik de batay ki gen antre prezidan Jovenel Moïse e le senatè Joseph Lambert. nan sa m tap pale talè madam mesye savoir e ke Jovenel Moïse kòm prezidan li ka li ka manipile donk ke lòt 3 senatè yo ou di mwen se e aproche yo donk ke nan kad enterè yo e pi pou yo ta demisyone de biwo a
nan dosye Garcia li ka trè difisil.
Wè nan lè sa sa pap mache. Men sèl bagay mwen konprann vrèman
si prezidan rive jiske la avèk Gracia ou pa gen lòt bagay pou fè si w gen yon chans si w gen yon chans nan yon ti tan kout ou ka kite peyi a ou kite l
non men si w gen yon ti chans tou kout ou ka gen tan kite peyi a donk ou panse ke ilè de son enterè pou l pote plent lajistis kont prezidan Jovenel Moïse Louko se pa prezidan an vrèman k di l Si se pa prezidan k vrèman, paske m pa konn kòman yon prezidan ta repiblik rive nan yon sitiyasyon pou l gen yon pwoblèm ak yon moun pou l di, pou l repete mo sa a, enben e chans li ba ou monchè.
Se Li prevan li ba w chans pou retire kò ou. E pa prevan sa t ap rive nan listwa ke yon senatè pote plent kont yon prezidan nan lajistis. An Ayiti, an Ayiti se ta se ta premye fwa.

Ebyen sa vle di. Map pale de yon president de la republique. Sa vle di nou menase, sa vle di bagay lan bagay lan grav, sa vle di peyi an li fini nou nou nou nou paske tande man wan man fas ou byen nou nou nou nou pap moute menm cheval ankò paske pa bliye se se se se senatè pouvwa ka vin gon pwoblèm. e bagay yo pa mache menm jan ankò, ou di mwen gen de bagay ki te di ki pa respekte. Men se menm moun yo, se menm, se senatè pouvwa ki gen pwoblèm ak pouvwa. E se nan sans sa ou wè yon nèg, an fèt, yon moun tankou Wadner Joseph, ki se vis delege de Kawodisman Machan Desalin, li ka pèdi djòb li. Paske se kolaboratè Gaston Delva. Se pi piti bagay ki ka rive. Ke yo revoke vis delege an. Mentnan. pou menas, alò pou ta gen yon diskisyon jiskaske pou senatè a ta santi ke vi l an sekirite pa rapò ak yon deklarasyon di mwens pa rapò ak yon sa son yon menas ke prezidan an ta fè l, se grav.
Men se bagay sa se bagay dènye nivo li ye. Dènye dènye nivo.
Si yon prezi, m ap pale de yon prezidan de la repiblik. Paske sa son pèsonaj ki merite respè, respè total kapital. Si w rive nan yon nivo konsa, ou yon prezidan dou sa li ba w yon dènye chans. Se yon dènye chans li ba ou, Louko, pou w retire kò ou. Mwen menm se sa sèlman m konnen. Donk son dosye donk n ap swiv ki rete ouvè donk nan emisyon maten deba. E m panse ke donk Gaston Delva, senatè Gaston Delva donk a nenpòt ki moman kapab entèveni nan emisyon maten deba donk sou sijè sa a. Oke? Men e la il nè ke datann.
Mesye, ou wè la, sa se de bagay vrèman, m te gade w. Antouka, gen lòt pawòl ki pale toujou wi, men ou konnen, pou lè resèt de la repiblik.
Ou gen pawòl toujou? Gade kòs li.
Pou lè resèt de la repiblik. Antouka. M pale avèk yon gwo pèsonalite donk du sektè de lopozisyon, mèdam mesye. Lè l fin tande Senatè Joseph Lambert sou Radyo Metropole, e li di m, Louko Desir, pou sa l konnen de Lambert kòm Senatè Lambert, li panse ke Senatè Lambert t ap pi agresif sou la kesyon de Jovenel Moïse. Paske lè l fin tande Senatè Lambert, Li konprann ke Lambert, se nan tan Lambert soti an, kite yon pòt ouvè pou le prezidan Jovenel Moïse. Paske li rete atache a sa li te di avan yo, li rete koeran ki se yon akò politik. Mètnen la kesyon, e senatè Lambert te di l nan entèvyou sa a nan Metropol, il n'attend que des felicitations du prezidan Jovenel Moïse.

voye tweet la pou nou. Wi.
Mentnan si Prezidan Jovenel Moïse pat prezante felisitasyon a Sildor. Sildor. Li gen dwa pa prezante felisitasyon nou ke o Prezidan Joseph Lambert. Byen ke Sildor a son poul mouye. Li pa gen menm akabik, menm karizm ke le Senatè Joseph Lambert. Sidor gen dwa pat atache a felisitasyon li gen dwa pa konn sa ta vle di. Non bon vwala bon nèg a e son nèg m prezidan map jere ti rès pa gen moun ki gen kontwòl sou mwen epi that's it men kounya se eske son moun kap fè politik li gen dwa pa konn sa ta vle di wi se sa ok etre felisite pa un prezidan de la repiblik aprè yon eleksyon don biwo donk o nivo di sena menm si se ti sa ki rete a men le senatè Joseph Lambert. Il n'attend que des félicitations du Prezidan Jovenel Moïse et le Sénateur Lambert malgre ke Jovenel Moïse kòm Prezidan de la République revoke yon moun ke l te rekòmande nan leta nan tèt OFNAC. Lè m pale a moun nan, li di m Louko, Lambert, Senatè Lambert, pa vle fè lagè avèk Prezidan Jovenel Moïse. Le Senatè Lambert veut la paix, veut faire la paix avec le Président Jovenel Moïse. Et ceci dans l'intérêt du pays. Et le Senatè Lambert, clairement, li rete attaché à yon accord politique. Kounè a mwen menm, m'a pose question. La personne a eu, a, a, a eu à me dire, se, e, e, Pierre Martin Atout, m di misye, lè w pale m de akò politik, a kisa? E la, madanm mesye li trè enpòtan wi pou sa n ap tande maten an nan emisyon Maten Deba. Nou menm ki se jèn gason ki nan geto yo, tande byen sa n ap di maten an nan emisyon Maten Deba. Se yon akò politik sèlman ki ka retire n la a. Metan lè m poze kesyon, yon akò politik ki pral bay kisa? ki pral mennen n vè kisa? Li di m louko de tout lè fason yon akò politik se avèk Jovenel Moïse pou nou jwenn akò politik la paske se li ki e donk le prezidan m di ok metan si se avèk Jovenel Moïse pou nou jwenn akò politik la aprè k ap mennen nou an donk ke vè 7 fevriye 2021 deja di ke tout sa Jovenel Moïse kòm prezidan gen sou tab la la Nou ka petèt rekonsidere kèk ladan yo, men se konsa tou gen ladan yo, dabò misye dakò, li di m wi, li di m jodi a yon akò politik, men sa l ka mennen, m di, mwen mande l kesyon, m di l ke yon akò politik, sa l ka mennen, li di m louko men sa l ka mennen nou. Pou prezidan Jovenel Moïse rete jiskan 2022, donk se akò politik sa a, ki ka fè ke l rete jiskan 2022. Men nan akò politik la tou, yo pral mande pou revize la kesyon elektoral, lè kesyon elektoral, dabò le kalandriye, epi kayepea, konsèy la menm. E se akò politik la ki pral valide konsèy la, menm si l pa ta pase devan lakou de kasasyon. E li di m tou ke akò la pral pèmèt tou ke

Se jan fòm nan, je jan prezidan an li inisye kesyon konstitisyon ki fè ke jodi an wè y ap kesyone kesyon konstitisyon. Yo ka di ke tout moun dakò pou yon chanjman de konstitisyon, men se lafòm. M di e eleksyon? Yo di m non, eleksyon gen dwa pa ka fèt 19 septanm jan ke prezidan an konprann li avèk konsèy elektoral pwovizwa la, men eleksyon kanmenm l ap kòmanse nan ane 2 fevriye a gen dwa pa sèten. Yo gendwa pa rive. Tande byen madam mesye. Menm o nivo de lopozisyon. Yo konprann ke yo gendwa pa rive mete ase de moun deyo pa le manifestasyon fose Jovenel Moïse kite pouvwa a 7 fevriye 2021. Donk mentnan la a son akò politik. Maintenant la question aujourd'hui, yo di lapè maten la tout, poukisa moun nan wè yon tranzisyon aprè 2022? Alò madan mesye, mwen menm sa m vin konprann tou pè maten la tout, sa ki esplike a, se sa k te sou tab la wi an desanm 2019, m te fè deba sou li, e senatè Lambert gen pou l reponn kesyon sa pè maten la tout, paske li te senatè de la repiblik, li te fè pati an fèt de kò a. de ti sena k rete a dekrè yo pran arete yo pran senatè Lambert pat janm te di anyen li pat pipe mo men sof ke li te pale nan maten deba e li te di ke jodi a son akò politik ki pou mete peyi a deyò nan sa l ye a soti peyi a nan kriz ke l ye a senatè Lambert gen pou l reponn kesyon sa men gon lòt delikatès ankò

Yo deside demisyone. Yo antre nan tout. Yes.
Yo deside demisyone. Le senatè konpozan le biwo. Biwo a kraze. Biwo a kraze. E tout sa Jovenel Moïse ka jwe. Li ka jwe sou sa tou wi. Kom prezidan de la republik. Biwo a kraze. Biwo a kraze pa gen eleksyon. Eske li gen sa nan menl. Non lap analize. Non men tande e. Lap analize.
Eske. Se pozisyon senatè la men lap gade la wi. E ki jwèt ke prezidan Jovenel Moïse ka jwe tou. Jovenel Moïse kòm prezidan de la repiblik. Li ka vin nan yon antant avèk senatè ki fè pati de biwo yo. Epi biwo a kraze. Yo demisyone. Ki senatè yo. Ki senatè yo.
Ann gade ki senatè.
Ann gade Kedlaire e Fethière Gassonel la.
Nèg sa yo ta jis aksepte yo touye tèt yo, fouye yo tou yo antere tèt yo politikman. Osi senp ke sa. Osi senp ke sa. Deja yo gen ti pwoblèm. Rès anpil senatè kòm si ki la. Enben, al aksepte nan bagay sa la. Se fouye yo tou, gwo midi, rantre tèt ou politikman. Kisa? Ou di m la a? Tande, madan mesye.
Mentnan si biwo a kraze, eleksyon pa dwe fèt. E si eleksyon pa dwe fèt, li pa evidan, li gen dwa se pa Lambert ki vin prezidan ankò. Sa se youn nan kat figi yo. E abi yo k ap pran.
Règleman enteryè Sena a gen jan l di bagay yo menm. Se règleman enteryè Sena a k pral di. Se tankou wè w ka mouri epi w difize. Kouman yo rele w? Wi.
Kouman yo rele w? Ase wè sa li t ap woulo konpresè a. Wè nèg sa yo, wè mesye, wè nèg sa yo. M pa menm ka di timoun ankò. Kòman m te ka rele sa? Bon e dènye bagay ki ta rive pou moun ta konsidere kòm moun.
Mesye! Se dènye dènye grenn bagay la. De tout fason.
Oh!
De tout fason. Nou te wè m, nou te panse moun mwen e m pa moun menm. Bon, wi, wi.
Mesye, wi. Se la fòm imèn sèlman. De tout fason nou sòm an politik. Ah.
Ok. M ta renmen tande agiman nèg yo ta bay. Wi men gen moral. Pou demisyone di biwo. E pa demisyone kòm senatè non. Non fòta tou fèl kòm senatè tou. Fòta tou fèl kòm senatè tou. Oh yon eleksyon fèk fèt, yon prezidan eli, alò yon biwo moute a kazi alò linanimite, paske se te yon sèl abstansyon te genyen. Wi, prèske a linanimite.
Wi, alò.
Se Denis Cadeau ki pa vote, ki vote pou tèt pa l. Ki vote pou, ok.
Epi jodi a la ou di m. Sil dò pat la.
Epi ou di m kisa?
Ou di m ki ke m demisyone paske ki sa? Paske eleksyon yo pa t fèt devan ou? Oubyen paske te gen fwod? Oubyen paske lè sa a m te bwè kleren m te sou? Oubyen paske ki sa? Politik pa asepte nenpòt bagay.
Ebyen kot moralite a menm? E pa nenpòt kote yo al pale de jeu d'intérêt. Ok. Alò se pou montre m ki jan ke jodi a, batay ki genyen avèk Senatè Lambert avèk Prezidan Jovenel Moïse la, Sa son lòt bagay. Sa menm.
Kòm Joseph Lambert se pou lapè ke l la, kòm Senatè de la République, Maintenant eske Jovenel Moïse li menm li pou lapè tou? Paske konesè Jovenel Moïse kòm ti nèg ki soti andeyò, ki trè rankinye, li menm se lagè, se de lagè li ye sèlman. Non men kounya la tou, yon akò politik li bon pou prezidan Jovenel Moïse wi la tou. Yo bay chak yon milyon dola ameriken pou yo demisyonnen. Kiyès kap ba yo lajan sa yo?

Pou ta di, bon wè bagay sa k rele sena a? Ou wè li? Enstitisyon an pa, pa, non!
Li pi grav wi!
Li pi grav, ou wè, demisyone kòm senatè, moun te ka plis konprann sa. Men demisyone de biwo a, alòske eleksyon yo sot fèt la, se ou k te leve men w anlè, ou pa t sou,
ou pa t sou, ou tande?
Ou pat sou. Yo pat mare mare men w, yo pat gen zam nan tèt ou. Ou se senatè de la repiblik. Epi ou deside vote. Yo vote w, yon biwo moute epi ou pou kounye a la paske yon prezidan mande w demisyone, ou demisyone. Jovenel Moïse pa pou lapè. Se si Jovenel Moïse ta pou lapè. Senatè Joseph Lambert pou lapè. E si prezidan Jovenel Moïse pa pou lapè se pou lagè l ye. Tout bagay ka posib. Tout bagay posib. Ok. Men gen sepandan, jan w di l la. Nan tout sa map di a la gen gen 2 moun petèt ki te ka petèt gen esplikasyon pou yo bay. Se le senatè Kedlain Augustin, paske jiska prezan sa k rive senatè Kedlain Augustin an nan Dèlma e 75 an fèt pi ble an, li mete l sou do pouvwa a. Yo te klè? Ok, li mete l sou do pouvwa a paske l te pran pozisyon. Wi men gon vèsyon di tou se se se pouvwa a ki pèmèt misye al lakay li. Wi, wi, bon li mete l sou do pouvwa a.

Jodi a w ap gade genyen anpil pati politik men sa gen 2 zan la peyi a ap gade kisa Cholzer Chancy pral fè avèk rès ekip li yo an fèt de depite de plizyè ansyen lejislati ki monte ase. Ase deja gen 2 zan. Nou konnen ke Chòlchè Sansi te avèk senatè Youri Latortue anndan AAA. E l kite AAA l fè ase. Men gen de moun ki te panse ke ase ta pral yon pati rejyonal tankou AAA te kòmanse l. Enben se gade y ap gade semèn sa wè ke Chòlchè Chansi trè acheval. Lap mache lanse pati a tout kote. Ebyen pandan weekend nan pral antre nan tout, nan lakay nan lakay nan otèl, chòzè plen lakay nan. Ase plen lakay nan. Dè jèn an patikilye fi egalman gason, granmoun, tout moun tout laj, debake vin tande filozofi pati a. E mwen menm, ou konn sa map tann? Jiska prezan Charles poko nan batay non Asè poko nan batay la menm poko nan batay la gon goumen li poko antre ladanl Gon kilè yon pati politik kòmanse antre nan goumen paske la nan moman la apre Ench Plato Santral apre Nòdwès ou konnen politik la gen de zye sou ou gen de moun kap lonje dèt sou ou tou kounya men se Sid konn kilè Asè pral nan goumen se lèl fin fè lansman ofisyèl la nan lwès. Paske lwès la, lwès la gen mèt.
Lwès la gen mèt. Oh, lwès la gen mèt, mon frè. Bon. Oh, la valas pa gite kom si yo pati soti, kote soti la, pi vin nan lwès, ou soti an de yo, ba vin la. Bay nou se la nou, mon frè. Mwen jè chal pou te gwen pye la. Ou pa konn ki mizè you latortue ap pase la senatè latortue ap pase la avèk aa nan lwès. Wi wi.
Ou genlè panse lwès la son bagay ki fasil. Wi alò sak pase sak pase avèk lwès lan sèke li gen plis abolotcho. Anpil sam diw.
Kòmsi se pa de moun ki vote vre. Men son gwo moso. Se de moun ki plis la e bon lèm di sa bon gen moun ki nan lwès lan la kap fache bagay m non ki genyen anpil anpil jèn gason. Gen anpil enterè tout bagay la se lwès li ye. Gen anpil anjeu.
M te ka di, bon, moun lari yo kòmsi ki plis kwè nan fè beton an. Kòrèk.
Men jeneralman yo pa al vote. Jeneralman. Wi men. E sa fè w ap wè.
Gen 2 aspè nan politik.
W ap wè andeyò yo. Zòn rekile yo. Nan s ki a trè a kesyon eleksyon, pito yo konte sou zòn andeyò yo ke yo konte sou byenke lò di lòs di lwès lan e pa sèlman kapital lan. Trè byen. Men. Moun moun yo rele moun andeyò yo depi l di lavaw lavaw. Men gen 2 aspè nan politik pou pou konnen ki trè enpòtan. Y a le vote, y a la capacité de mobilisation.
Paske pa bliye ke lè w ap mobilize moun, si w gen chans, ekoute, lè w ap mobilize moun, nenpòt ki moun ka vini, foumi ka vini, zandoli ka vini, pa gen pwoblèm.
Men, lè moun ap gade tou, y ap di pati sa a li gon capacité de mobilisation dans l'ouest. Vòt la se yon lòt bagay wi Eskola. Ebyen se li jodi a pati gen pou l pwouve nan lwès. Mentnan èske l ase kounye a
pral gen ase de fòs pou l montre ke li gen yon sètèn kapasite de mobilizasyon nan lwès. Sa li ekstrèmman enpòtan. Ou wè tout kote, ou wè tout sa k ap pale la swa se tout lidè politik k ap gade kòmanse gen ti polemik. E se nòmal paske lè w gen yon pati politik ou kòmanse mete moun deyò, w ap fè mouvman, w ap fè estrateji ebyen Y ap tann ou la nan Lwès e se nan kafou la a. E nan kafou sa y ap tann Dyòl Zè Sansi. Nan kafou Lwès la. Eske tou sa se fè deyò nan vil de pwovens yo, nan kad lansman pati a? Eske l ap kapab genyen kapasite sa a, donk mandan misyon onivo de Lwès? Se sa le deba. Ok, kounye a la.
Ok. Kounye a, kòman ou pral anpeche l? Eske se a dezòd, voye moun vin mete gaz, voye moun voye wòch, voye moun voye boutèy, oubyen? Se fò yon on pati pi fò kòm si ki ki pral fè ke li pa gen ase de moun, sa se la kestyon. Paske kapasite de mobilizasyon oubyen de rasanbleman nan lwès, il sifi ke ou gon ou gon bon diskou, il sifi ke moun ki konstitye pati a li li enspire konfyans, il sifi ke ou gen lajan, il sifi ke il sifi ke ou gen lajan, jan w di l lan, epi pou pou pou pou genyen Pèsepsyon, mwen m rele sa yon pèsepsyon. Paske kesyon pil moun wè, pil moun se youn. Men gen de moun ki kwè nan filozofi an, ki kwè nan pati an reyèlman, sa son lòt bagay. Men dèfwa, pèsepsyon enpòtan, paske pa bliye ke an politik, pèsepsyon sa konte bokou.
Lè w montre ke w gen kapasite pou mobilize moun nan lwès, m pap ba w manti, nan lwès, jan nan kontèks politik nou ye la aktyèlman, m pap ba w manti, li son gwo bagay. Mentnan, atak la se pa kòmsi nèg yo dwe anpeche moun yo al nan rasanbleman non. E pa la yo pral atake la non. Non monchè, lè pa egzanp ase ta vin montre fòs li nan Lwès, ou pral wè pral gen dezatak pèsonèl. Kòmsi moun ki. Lè moun ase wi, al chèche konnen kiyès yo ye, ki pwoblèm yo genyen, ki antesede yo te gen avèk tèl moun. E la l pral ye a. Li pa pwoblèm non lè sa a. Paske si gen moun ki gen ti pwoblèm vre. Fòk se pa voye monte non, fòk se pa sal non moun pou granmesi non, si gen moun ki gen ti pwoblèm vre se ta le moman pou tou mete yo deyò, se ta le moman pou tou mete yo deyò kòmsi tèl moun men ki pwoblèm ni epi vini avèk prèv moutre ke moun sa gen pwoblèm vre epi si pou lavel tou lavel m panse okontrè li ta bon pou pati an li ta bon pou pati an.
Yon kou klòch pase, alyans pou yon sosyete san eksklizyon. Dayè anblèm yo se klòch la. Paske chak lè n sonnen klòch la Isay Bwasen sonnen. M ap ba w manti sa.
Li tou jwenn klòch la. Li jwenn li otomatik.
Otomatik. Antouka donk vrèman Sòzè, Chansi, tout lekip donk yo te nan sid peyi a. Yo t al lanse pati a. Donk mentnan Ase ap ouvri zèl li, ap deplwaye zèl li donk atravè le peyi. Donk yo te nan Nòdwès, yo te nan Nò, yo te nan Plato Santral, Donk men weekend sa ak tout pase a donk ase donk te nan sud peyi a e wap gade tou Josue mwen menm chak moun gon mayo ase sou yo chak moun ok chak moun gon mayo ase sou yo wi bon donk son bagay ki byen òganize vrèman imaj yo trè bèl donk vrèman konpliman donk o depite Chooser Chancy.